A 22 zan daj, Rose Midland te deside kite Ayiti pou l al eksperimante yon lòt vi an Repiblik Dominikèn. Ebyen lasosyete, lè Rose Midland te rive nan peyi sila, bagay yo pa t pase ditou, ditou nan fason ke li menm li te espere l la. Matant li ki te ba l tout espwa, ki te fè l santi ke lavi a pral tou woz pou li, ebyen le moman menm ke Rose Midland te rive nan peyi sila, matant lan te bloke l nan telefòn. Ebyen, demwazèl la te fè tout tantatif, li rele l nan telefòn ki nan lari yo, men, elas, li pa t jwenn okenn repons. Donk, demwazèl la li menm, li te rankontre avèk anpil etranje sou wout li, men, malerezman, li pa t ka pale ansanm avèk yo vi ak pwoblèm lang lan ki t ap kraze l. Donk, li kòmanse travèse lari agoch, adwat, anwo, anba, san ke li pa menm konn Ki kote li prale? Donk demwazèl la santi li vrèman fistre, paske epa nan sitiyasyon sa li panse li ta pral twouve l. Donk li chita, l ap priye, l ap di Bondye, tanpri sa m fè? Lanwit ta rive tonbe, demwazèl la te stil chita kote l ye a. L ap priye Bondye, l ap di Bondye, tanpri, pa kite pitit fi w wont. Ebyen, medam e mesye, pandan demwazèl la chita konsa, Gen yon madam ki vin kesyone l, li di, Ti pitit, ki sa k ap pase w depi talè a m wè w chita la? Sa w genyen? Demwazèl la di, A, m vin isit la, m gen yon matant mwen ki t ap vin resevwa, men malerezman, li abandone m. Ebyen, dam nan di, Anben, pa gen pwoblèm, m ap resevwa w lakay mwen, ou pa bezwen bay tèt ou pwoblèm. Ebyen, se konsa, dam nan te ouvri pòt kay li byen laj pou l te ka resevwa matmwazèl Rosalie. Ebyen, lasosyete, lè dam nan rive anndan, Li ofri Osby Blanc chèz epi l di m pral met malèt la nan chanm pou ou. Ebyen lè l ap retounen l te tou pwofite retounen ak mari l, li vin prezante mari a Osby Blanc. Donk mari a te san pwoblèm, li resevwa Osby Blanc lakay li kòmsi se te fanmi madanm li. Ebyen depi nan menm moman ke Osby Blanc te wè mari fi a, ebyen Osby Blanc li menm li te gentan pèdi sa nou rele je crois en Dieu nan mari dam nan. L ap pale ak mari dam nan li avanse chèz la. Waww! Misye vrèman santi l panike paske l pa konprann yon moun ki fèk parèt lakay ou pou l wè l gentan de alèz avè l konsa epi pandan dam nan ap vini Rose Midland gentan retounen chèz la nan plas li nou ka konprann sa k ap fèt la dam nan fokis sou Rose Midland l al de manje pot pou li epi Rose Midland li menm se sou mari dam nan l fokis donk dam nan li menm l ap pale ansanm avèk Rose Midland l ap di Rose ou mèt alèz nan kay la kay fè kòmsi se kay fanmi ou rive men bagay sa pat enpòtan pou Rose se mari a k enpòtan Li touche Maria ou konprann, lap touche pye Maria anba tab la. Maria ap rale kòl, Maria santi waww li vrèman mal alèz paske li pa konprann, li pa konn kisa ki plan demonyak ki dèyè tèt demwazèl la. Ebyen aprè yon ti tan, Maria te tèlman santi l mal alèz sou chèz sou tab la, li di madanm nan cheri eskize m wi, map rive dèyè a ou mèt pale ansanm avèk demwazèl la. Ebyen nan demen maten, Maria rele dam nan, li di cheri fon jan pou fè demwazèl la ale paske m pa vle kenbe l nan kay la. Dam nan di non cheri, Se pou lesyèl nap travay gen de bagay nou pa sipoze fè ann fè volonte Bondye pito paske li menm tou se pitit Bondye li ye Maria di kote w konn moun lan wap di se pitit Bondye li a li di m pa ta vle vin gen pwoblèm nan kay la li fon jan mete demwazèl la deyò men malerezman madanm nan pat tande ebyen yon semèn aprè Rose Midland pa sispann ap pran jòf nan mari dam nan. Mesye ap fè manje Rose kache kòl lap gade kòman misye ap fè manje. Li pa rete di cheri, map ede w. Misye di bon ba me tomaw sou mwen. Li di non pa enkyete w. Misye di mpaka rete konsa li di non pa enkyete w map ede w, map ede w jonye a, map al moutre w kijan pou fè l. Ebyen nan menm moman an Rose Midland gentan ap manyen bab mesye a misye vrèman etone li di sak pase konsa. Rose Midland di waw mesye Dupré bab ou vrèman bèl. Li di kite m fon ti manyen yo. Donk misye li menm li reziye l paske Rose Midland pa sispann ba mesye Dupré jòf anndan kay la. Ebyen aprè yon ti tan Rose Midland te nan chanm li l t ap makiye, li rele mesye Dupré, li di mesye Dupré eskize m wi, èske w ka met zanno sa pou mwen? Mesye Dupré pa t vle non men ou konnen gon fason Rose Midland kanpe anndan kay la, mesye Dupré li menm li reziye l pou l met zanno a paske madan marye a gon jan l ye, ebyen Rose Midland tou li gon jan l ye anndan kay la. Lè Rose, lè mesye Dupré fini l ap soti, Roseminald kanpe di poko ale, mesye Dupré di non madmwazèl m pap ka rete pase m pa ta vle gen pwoblèm ak madanm mwen. Ebyen Roseminald pa sispann bal ti jòf tout lasent jounen se met ti bout rad sou li, gouye senti l anndan kay la. Ebyen maten an la, Roseminald rele mesye Dupré, li di cheri mwen sou plas la map tann ou, m pa ka tann ankò prese prese m anvi wè w. Ebyen mesye Dupré li menm li te arive sove kite madanm li nan kay la, lal jwenn Roseminald sou plas la, lal byen pase. Epi nan menm moman li te pote yon bèl valiz pou Rose Midland. Waww, manzè vrèman kontan, li di waww papi, mèsi anpil cheri. Li vole sou nèg la, l ap byen pase ansanm avèk mari dam ki te resevwa l la, dam ki te retire l nan lari a. Pandan li menm ansanm avèk mesye Dupré ap byen pase sou plas la, y ap byen viv vi yo, de bagay l ap eksperimante ansanm avèk mari dam nan, ke dam nan menm yon fwa nan vi l, li poko janm fè l ansanm avèk mari l. Pandansetan se dam sa ki retire demwazèl la nan lari a. Petèt vagabon te ka fè kadejak sou li, petèt vòlè te ka asasine l, men pa bon kè dam nan, li retire demwazèl la nan lari a, ebyen jodi a li pa wè nan ni 2 ni 3 nèg pou l pran, se mari dam sa. Pandan dam nan lakay l ap fè manje, l ap boule dwèt li pou l fè manje kite pou mesye Dupré. Ebyen mesye Dupré kèlke pa ansanm avèk Rose Midland Ya fè to lalito, dam nan se li menm kal nan dlo, se li menm ki pote gwo galon 5 lit oubyen 5 galon m pa konnen, ebyen Rosemead lan li menm lap bay ti tap lap kouri, mesye Dupré ap kouri nan balansin, dam nan li menm lap redi nan gwo solèy midi. Rosemead lan ap rejwi san jamè yon jou li pa vire je l gade an aryè poul di non se madan Dupré ki te retire m nan lari non fòm ka ede l nan kay la. Li pa janm on jou nan vi l Poul wè madan Dupré ap fè lesiv nan kay la poul edel lave paske li menm li just pozel an chik chek chòk nan kay la poul bay mesye Dupré cho. Donk la sosyete Se byen ta mesye dam yo ap antre nan kay la, mesye Dupré li menm lap fè ti bizou pou Rose Midland, li di cheri tann mwen map antre anvan on fason pou madanm mwen pa bay pwoblèm. Lè lap antre nan kay la on pa chyen on pa chat, dam nan rele li di oh cheri sak pase konsa, Misye di, O, o, ou pèmèt anpil, sa k nan vizaj mwen la, raj yo ye oubyen bab yo ye? Dam nan di, Men cheri, pa t janm konn gen bagay sa yo antre mwen menm ansanm avèk ou, ou pa t janm konn soti san ou pa mete m okouran, l ale pou l manyen misye. Misye gade, pa frenk fè m bagay konsa, li di, Gade, si w pa poze w m ap vide w atè wi, li pouse dam nan, li di, Ranje kò w, li di, w tou mete w an malfrendeng nan kay la, ap vin monte sou mwen mal. Epi apre yon ti tan, demwazèl la vin parèt. Dam nan di, O, mèsi Bondye! Li di, Jan m te panike, m panse se pwoblèm ou gen nan lari a. Li di, Depi talè m ap priye Bondye pou rantre. Li di, Sa te vrèman fè m mal. Demwazèl la di, Non, ou pa bezwen enkyete w non. M te tou pre al avèk yon zanmi. Demwazèl la, dam nan di, Ebyen, antre non. Li fin antre, li twaze dam nan. Ebyen, kèlke jou apre, lasosyete. Mesye Dupré avèk demwazèl la, yo pa t janm sispann sòti pou y al fè ti womans yo, yo pa t janm sispann sòti pou y al byen pase sou plas la, yo pa t sispann sòti, yo pa t sispann konte ki kantite otèl ki gen nan vil sila. Ebyen, jodi a yo retwouve yo sou plas sa, ti pwomès ap fèt. Dam nan mande Mesye Dupré, li di gade cheri, li di m santi m about, Si w te ka fè yon jan pou met madanm ou andeyò, sa t ap fè m plezi anpil. Mesye Dipré di, Pa enkyete w cheri, m pwomèt ou sa. Li di, Yon fanm tankou w, se sa m te swete pou tout vi m. Li di, Kounye a m gen w, m pa bezwen anyen ankò, cheri. Ebyen, nan aswè, pandan mesye Dipré pral antre, li t apral fè menm bagay la, li di, Cheri, m ap antre anvan, apre w ap antre. Manzè di, Gade, ki bagay sa w ap antre anvan? Li di, Kounye a w ap konpare vye dam sa ansanm avè m. Li di, Ann antre ansanm pou m wè ki sa k ap genyen. Li fè tèt mesye Dipré, li antre ansanm avèk mesye Dipré. Ebyen, pandan Mesye Dupré li menm avèk manzè ap antre, Madan Mari a te yon kote, li pati di, Sak gen la? Li di, Kilè w ap antre la? Li di, M pa konprann. Li di, Ou kite m nan kay la depi maten tankou w, tankou w pa itil, ou soti w al byen pase. Li di, Ou menm demwazèl sa, jèn fanm sa, tou pran zak batan kan w yo, flanke w deyò nan kay la. Misye Dupré di, En en, pa gen bagay konsa. Li di, Se mwen ki chèf kay la, se mwen k konn kiyès k ap rete ak ki moun k ap soti. Ou pa ka pèmèt yon bouzon bagay konsa. Ou pa peye kay bò isi a. Demwazèl la li menm li tèlman santi l fyè, Li fè madan marye a yon grimas, w konprann, li fyè paske mesye Dupré li menm ap pran pou li. Madan marye a ale pou l kouri sou demwazèl la, mesye Dupré kenbe l, li pouse l yon grenn souflèt, li vide malerèz la atè. Misye gentan bliye tout soufrans, tout kalamite dam nan pase ansanm avèk li. Li bliye si dam nan nan eta sa, se paske dam nan twò preyokipe nan regle kichòy kay. Donk lap pouse do dam nan, lap di gade flank ou deyò. Dam nan di non cheri mwen paka fè sa cheri pou mizè nou pase ansanm pa fè sa. Dam nan retounen nan bagay la, l frape bagè kay la. Misye di sak genyen? Ebyen Roseline lan li menm li tou pran rad dam nan, li voye nan vizaj li, li di gade men pa met pye w devan kay sa ankò. Jou w ta met pye w devan kay sa map choute w la ankò. Ebyen mesye di pri li menm Li flanke dam nan deyò, li voye tout batankk lan, tout kichòy li te genyen pou li. Kounye a se madan Dupré ki pral dòmi nan lari, se madan Dupré ki pako konn ki kote l pral pase nwit lan jis paske l te gen bon kè, jis paske l te asèpte resevwa Rose Midland lakay li. Ebyen nan menm pozisyon l te jwenn Rose Midland lan, ebyen aswè a se nan menm pozisyon sa li chita. Men gen yon ti pwovèb kreyòl ki di, Bat chen an tann mèt li. Pitit Bondye pa janm pèdi batay. Donk ou menm ki ta renmen wè rès video sa, nap mande w pou pataje video sa, kite yon kòmantè pou nou, epi like paj la silvouplè. Pa bliye al nan kòmantè a ekri banm rès video a silvouplè. Merci.